Bonjou, bonswa timoun, kòman nou ye? Sa depan de lè nou pral gade videyo a. Pa bliye ke nou sou chanèl Anilady Jean ki toujou la pou pote bèl ti videyo pou nou avèk tout bèl ti konsèy pou nou. Jodi an timoun, Annie nan yon ti pwoblèm antanke zanmi, antanke Fanatik mwen, m jis vle pataje l ansanm avèk nou, petèt nou kapab pote yon konsèy pou mwen, paske yo toujou di kouto pa grate manch li. Sa ka rive m te toujou gen konsèy pou m pote pou tout moun, relo, men mwen menm pafwa m ka nan yon pwoblèm tou, m ka pa ka jwenn yon solisyon a pwoblèm pa m nan. E sa fè jodi a m di banm fon ti videyo pou m mande tout fanatik mwen yo, timoun, granmoun, jèn, paske chak moun kapab reflechi nan yon fason. pou nou dim si se nou menm ki te nan plas mwen ki sa nou tap fè ok pwoblèm nan ki sa li ye se ke mwen nan ti pwoblèm ansanm avèk menaj mwen ok kòm dabichi nou toujou ap pale souvan souvan lal travay epi mal travay tou e map veye lè mba konnen gen moun si gen moun ki nan menm sityasyon ansanm avèm pafwa ou gen dwa viv lwen menaj ou li pap menm kote avèw Wap veye lè, lè l sòti, wap kontwole lè sitou lè w konnen moun nan al travay lap vin a tèl lè oubyen lap rantre a tèl lè wap veye, wap veye lè paske moun sa absans li te toumante w pandan tout jounen an epi wap veye lè, wap veye okazyon kilè pou moun sa parèt, kilè pou moun sa rive pou w kapab pale ansanm avèk moun sa Sak rete m pi grav nan dosye a sèke mwen tap veye lè pou m rele l. Epi lèl fè nan lèm konnen map jwenn li m relel men m pa kache di nou timoun mwen bal yon apèl video tèlman kèm cho m paka tann li antre lakay li mwen bal yon apèl video e apre sa pandan m bal apèl video a men non avan sa m te bal yon apèl nòmal map pale ansanm avèl mande ki kote l ye di m fèk desann plis tout sa e apre m santi m pa ase kòmsi. Pale m pale avèl la m pa satisfè m paka tann m dil ou te mankem pandan tout jounen an mwen anvi wè w bagay sa yo map bon apèl video ta sanble ke li pa tande sim dil map bale yon apèl video vrèman vre mwen bale yon apèl video epi lèm bal apèl video a li pran apèl la li resevwa apèl la epi li kòmanse pale avèm aprè sa li mete tele kamera sou poz lèl finn met kamera sou poz timoun m di poukisa w met kamera sou poz cheri. Menm kote a li enève, li di m ke se nan lari li ye, m pa gen devwa pou m te bal apèl videyo, m pa sesi, m pa sela. Li gentan di yon pakèt bagay timoun, mwen tèlman sezi paske m pat atann yon bagay konsa paske m kwè se yon moun ou gen mennaj ou, moun nan ou konnen l sòti, ou ta toujou renmen konn kòman li ye, sitou lè moun nan pran lari tou sa. M pa kwè yon apèl videyo te kapab deranje yon relasyon. Sa ka rive mwen menm m gen konsèy pou m pote pou yon moun, pero m gen dwa nan sitiyasyon m pa wè kisa m ka fè nan ka sa, sa fè m di m ap prezante ka devan nou, nou menm pou n di m si se nou ki te nan plas mwen, kisa nou ta fè? Nou gen mennaj nou ki sòti, nou konnen l ap antre nan yon lè epi nou rele l, nou pa ka tann lè li. Lè antre lakay li, li te tèlman anvi wè li epi nou ba l yon apèl videyo epi pou apèl videyo a koz yon pakèt dega fèt timoun. Eske yon apèl videyo bay mennaj ou pandan l nan lari ka koz yon dega? Ka koz moun nan di w yon pakèt bagay ou pa t espere, yon pakèt bagay ou pa t janm atann ke moun nan te ka di w nan vi w. Ok? Mwen vle tande chak moun patikilyèman ki pou di m ke Annie, Ou antò paske ou pat dwe rele moun nan nan apèl video ou byen Annie m te konprann fistrasyon w men sa men sa men sa men sa paske li fache anpil li tèlman fache li rive lakay li li dekonekte entènèt li mwen pa ka jwenn li m rele sou telefòn kòm dabitid le swa avan nou fè bèl ti romans nou pou nou dòmi pa gen romans telefòn fèmen m pa ka m pa bezwen di nou kisa Annie tap pran kisa Annie tap ki tap trakase Annie eh m te santi m nan yon. M te santi m nan yon moman, kòman m ka di sa, waw, ki te vrèman di pou mwen, paske m pat ka, m pat ka jere sa m t ap andire a, ok, m pat ka jere l, malerezman, pat gen oken solisyon ki te pote, ke li menm li te fèmen telefòn li. Malgre m rele l, m ba l plizyè apèl, mwen pa jwenn li, answit li leve nan demen, li al travay, li pa salye m, li pa kite mesaj pou mwen, Sof ke li voye yon pakèt lòt mesaj ki ò de relasyon an, ki di ke yon pakèt bagay ke mwen menm mwen pa tap janm espere li tap di yo, ki vrèman rete mal, ki vrèman choke m, fò nou ka gade pou sa Annie. Annie vrèman tris, sa pa fè m byen ditou timoun. Sa pa fè m byen ditou, paske sèt m konprann ke M pat gen dwa rele l nan apèl videyo pandan l te nan lari an, men m pa kwè sa te ka koz moun nan enève pou l pwofite ap di w yon seri de bagay ou pat atann avèk yo, ou konprann? E, se ti, si apèl la te deranje l, m panse l t ap annik di, Annie, m pap ka resevwa apèl la, oudimwens, m pap ka pale avè w sou kòl videyo a, n ap pale lè m rive lakay mwen oubyen n ap pale aprè, men m pa kwè sa te ka fè moun nan enève, moun li di m mwen deranje l, mwen sesi, mwen sela, timoun m pa bezwen esplike nou tout bagay nèt. Men, anpil, anpil, anpil, anpil bagay pale, m pa t atann a sa. Definitivman, mwen menm ki pa ka kenbe, m toujou ekri l, m toujou rele l, e answit, lè m rele l, lè m rele li, li pran, li pa pran apèl la, jiska prezan, li pa pran apèl la, epi l vin kite de twa mesaj tèt chaje, li t yan aske se mwen k pou mande l eskiz, paske l te fache, petèt m te ba l apèl videyo, l te sesi, l te sela. Mwen vle tande chak moun, timoun. Chak moun pale pa pral di ke map pale an favè de Anit ou di mwen si map pale an favè de de menaj Anit lan, Ani an men pale de sak reyalite a. Moun kap viv an koup Nan sa k rele reyalite renmen an, reyalite lanmou an, m vle tande w. M pa vle kèlkeswa moun di, Anie ou gen rezon, oubyen Anie ou gen tò. Anie ou gen rezon men poukisa, men poukisa, Anie ou gen tò men poukisa, men poukisa, li gen tò men poukisa, men poukisa, li gen rezon men poukisa, men poukisa. M bezwen konsèy nou chak pou m ka konn ki desizyon pou m pran. Paske mwen vle pran desizyon men m pa vle fè anyen an tèt cho, m jis rete trankil. M jis rete poze jan nou wè m tris la. M trè koul ok. M trè koul m ap tann sa k ap vini an. Paske mwen pa t espere sa. Mwen pa t swete sa nan relasyon pa m ok. Se vre gen bagay nou pa konnen de ane. E pa bliye ke m te di nou gen anpil bagay n ap konnen yo de jou an jou. Ane gen pou l esplike nou anpil bagay. Men malerezman. M poko ka di nou timoun. M poko ka di nou men m oblije m oblije di nou sa paske m pa wè sa m ka di nan sa, m pa wè kòman m ka jere sa e kouto pa grate manch li. Ok? Euh, kisa m ka di ankò? M vrèman twomatize. Sa vrèman deranje m paske m pa t atann a yon bagay konsa timoun. Ok? Mete nou nan plas mwen. Ou gen mennaj ou k nan lari wap relel men penpòt ou te rele sou apèl videyo penpòt ou te di moun nan ou te anvi wèl ou di mwens m pa kwè sa te ka deranje tout bagay sa fè 2 jou 3 jou 4 jou hein timoun sa nou wè antouka lavi pa fini lavi pa fini sa ka rive toujou gen sa nan relasyon toujou gen sa nan nan koup de moun kap viv youn ak lòt menm lè youn te renmen lòt pase sa se twòp toujou gon ti pwoblèm ki prezante. Sof ke lè pwoblèm yo prezante, toujou mete tèt ou an plas, pa aji avèk kolè, ok, pa aji ak kolè pou pou pa di demen si Dye vle pou pa regrèt, paske ou wè mwen menm Anie, m pa janm aji ak kolè timoun. Ou wè lè m gen yon bagay ki ap trakase m, m fè silans. M fè silans pito, paske lè m fè silans lan, silans lan fè plis bri ke m pale, ok. M fè silans pito paske m wè Si m fè silans sa ap rete m pi byen. M fè silans m pa pale epi pou m reflechi pou m konnen kòman m ap aji e ki desizyon m ap pran paske lè 2 moun fache ou di mwens 2 moun nan pwoblèm ou menm sa ap kouri sa ap kouri sa ap voye moute sa ap voye moute ou menm youn nan nou sipoze poze nou ok tou pran sa kòm yon konsèy pe enpòt moun ki nan yon pwoblèm ansanm avèk mennaj li oubyen mari li si nèg la Ou wèl gentan monte egzajere oubyen fi a monte egzajere moun ou wè ki monte a ou menm ki pa pale a desann ou epi kite kay la. Si wap viv nan kay avè yon moun ou wè nou nan ti diskisyon nou nan ti pwoblèm ou wè moun sa kòmanse deraye lap di yon pakèt bagay ou di mwens ou pat atann ak sa moun nan ap di a pa al nan reponn li pa al nan fè replik ansanm avèl fon ti kite kay la pou kèlke minit fon ti deplase ou konprann fon ti deplase al fon ti detant fon ti fon ti tan deyò aprè lè moun nan kalme l wap antre men pandan moun nan an kolè a ou menm ou la tou lap ping pou ou lap wap ping pou li lap ping pou ou wap ping pou li dega pral fèt nan kay la ok pe enpòt moun ki nan sitiyasyon sa ou swa nan kòt a mennaj ou oubyen a mari ou oubyen avèk pe enpòt moun nan fanmi ou pe enpòt moun nan depi ou nan diskisyon a moun wè moun nan enève bal vag depi ou wè gentan wè gentan wè moun nan gentan enève bal vag ok bay moun nan vag kitel epi aprè lè moun nan kalmel konsyans li kapab repwochel lè sa ou ka al sou li. Ok pa kòmsi wè w gen mennaj oubyen w gen mari w li fache avè w banm li gen yon diskisyon ansanm avè w menm pou w al sou li lè sa ou pral nan kay ou si l pa manyen n kite l trankil pa manyen n ou te nan chanm nan fon ti kite chanm nan al nan sal la ou te nan sal la fon ti kite sal la al nan lakou a fon ti pwomennen bliye fè tankou w pa wè l lap pale avè w sa lap rete pou kont li lap pè paske imajine yon moun ap pale li pa tande moun kap reponn li li pa jwenn moun kap ba l repons. Li pa oblije ret ap pale pou kont li. L ap oblije kalme l. Lè sa a, lè ou jwenn moun nan kalme l, ou menm ki sa w fè? Ou deplase, ou al kote moun nan, ou pran moun nan, ou mete l chita, w ap pale ansanm avè l, Cheri, sa k pase? Kisa m te di w ki pa t ret ou byen? Kisa m te fè w ki pa t ret ou byen? Si w pa t fè m sesi, si w pa t fè m sela, sa pa t ap rive la, bagay. Epi la, ou kapab jwenn yon, yon, yon, yon solisyon pi rapid. Men, si pandan moun nan an kolè a oubyen moun nan fache a, ou al aji avè l oubyen w al pale ansanm avè l, se kòlè a ap ogmante plis. Oke timoun? Eh pa bliye ke mwen renmen nou anpil, mwen renmen nou anpil anpil anpil anpil, mwen toujou la pou nou nan pe enpòt sikonstans, enben jodi a Annie nan sikonstans, Annie bezwen konsèy nan men chak grenn moun ok, map tann repons nou pe enpòt sa nou wè ki ka bon oubyen se nou, mete nou te nan plas mwen, si nou te nan plas mwen Annie men sa m ta fè men sa m ta fè. Poum te ka jwenn yon solisyon nan sa ok e map tann repons nou tout map wè nan lòt video a la pwochèn bye bye m renmen nou anpil anpil pa bliye gade video a epi kite yon kòmantè pou mwen pou w dim ke ane si se w mwen menm ki te nan sitiyasyon an men sa m ta fè men sa m ta fè bye bye guys map wè nan yon lòt video.